Roby John welcome my brother. Paul Jeff Carly Aswa m vle pale de yon sijè ki trè sansib Poukisa Ayisyen pa ka tann? E poukisa m te vin avèk yon sijè parèy M t ap swiv semèn sa a yon bato ki vin bay swen ann Ayiti E mwen te konstate avèk anpil tristès Humm de moun ki nan liy lan m te jwenn m te swiv yon entèvyou yon pèsonaj yon moun ki ase aje e bay kote ke misye di se nan mizè yo ye la yap bourade yo yap pran kou e yo pa menm wè kilè yo pral rive kote pou yo pran swen e son video kem te gade ki te fèm mal anpil e m te fè anpil efò pou m pat kriye lè map gade video sa. E d'autre part, mwen vin wè yon lòt demwazèl ki tonbe an senkòp, ou byen sa m kapab rele endispozisyon an, ki endispoze, epi m wè se, y ap eseye fè CPR pou li, ap trè mal fèt. So, jisteman paske li te konprese nan liy lan, tout moun se bourara k ap fèt, tout moun bezwen pase anvan, tout moun bezwen e jwenn. Gòl, goal, lan, objektif lan yo bezwen atenn li, yo pa vle respekte liy ki pou respekte a. Mennen, nou fè plizyè eksperyans avèk lòt nasyon, nan lòt peyi, nou wè ke e pi bon fason pou ke tout moun jwenn sèvis, Pou tout moun kenbe liy yo avèk kalm, se lè nou mete youn anfas youn apre lòt, kote ke moun ki premye vini yo, se yo menm ki premye sèvi. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Se sa l ye jeneralman nan peyi oubyen nan kominote k ap mete lòd. Men nan, se pa ke nou pa eseye fè l nan peyi nou, men ase souvan l mal pase, e toujou gen bourara, toujou genyen goumen. Donk, sa te yon ti jan entrige m, Epi mwen te, m te panse ke l te nesesè ke mwen te abòde sijè sa. Men nan pa wè l jan tout moun wè l, ke Ayisyen endisipline, pa wè l tankou Ayisyen pa gen lòd, men gade pito kisa ki alabaz de yon konpòteman parèy. Men nan, e nan analiz ke m t ap fè, m te fini pa reyalize ke gon gwo rezon ki fè ke Ayisyen jeneralman pa ka ret nan liy, yo toujou vle pase anvan, yo toujou vle, se nan bourara pou yo jwenn yon bagay. E sa rive lè ong vini, sa rive lè, menm lè w labank, ou konn tande de twa kliyan pale anpil, yo fon sèl pete lobo paske sa fèk vini. Sa vre? E menl vin anvan, menl pase anvan mwen, sa ak rive menm nan bal, menm nan lè moun nan pral pran plezil. Moun nan pral pran plezil li men, se kòm si moun nan vle, li pa ka ret nan liy fòl pase anvan pou l ka gentan rive anndan bal la. Donk sa rantre nan konpòteman, kapab di abityèl ayisyen. Mennen, de twa ti rechèch ke mwen fè. Kisa ki konn koz enpasyans sa a? E nan 3 pwen ke m pral mansyone aswè a, dènye pwen an se pou nou ye menm. Nan rechèch ke m te fè, e se lè pa egzanp, premyèman, moun nan genyen bokou plis de objektif nan moman. Paske se kòm m ta di w, moun nan vini nan liy lan pandan se tan ke l poko manje depi maten. Donk sa vle di ke l ta renmen ret nan liy lan pou l fè sa l ap fè a men alafwa tou grangou. Donk fò l bat pou l pase vit pou l ka al manje aprè. Ok? Sa se yon, sa se lè moun nan gen plizyè objektif. Donk sa se youn nan objektif yo. Moun nan ka rive e li gen petèt pitit li pou l al chache lekòl epi. Bon, pandan ke Lanlin nan li ap pran tan, donk olye pou l tounen l di bon, m al ban ale, m ap vin demen maten, non, ba l kouri pase pou l ka al chèche timoun nan lekòl. Donk sa se, lè moun nan gen plizyè objektif nan moman, li kreye enpasyans sa, li kreye ke moun sa pa ka rete tann pou tan pou tou pa l rive. Sa se youn nan rezon. Dezyèm rezon an se lè, pandan moun nan nan liy lan menm, pandan l nan liy lan, Gon urjans ki prezante, ki pat rantre nan planifikasyon ditou, so kote ke l oblije sur le chan al fè yon bagay. Mennen li pa vle ret tann e pou l al fè l ou di mwens ke e menm chili la yo menm jan nap rive sou sa talè. Donk sa vle di ke. se moun nan gen yon ijans kòmsi ki imedyat so li vle toutswit wetire kò l pou l al pran devan paske pou l ka gentan al jere ijans la bon sa se yon lòt ka k konn rive kote ke moun nan oblije pa ka tann ke liy lan fini nan sou rive sou li pou l ale men nan twazyèm pwen an ke m pral pale la se sa k pou mwen ki baz a la baz de konpòteman sa lakay nou Se de pwomès ki pa respekte. Pwomès ki pa respekte. Men nan, m pa pral rete sou pwomès ki pa respekte. M pral detaye l ban nou pou m esplike n mwen menm sa m panse pa sa. Pa la. Ebyen, m pral di nan vre mo ke mwen menm mwen konprann li an, pou ki sa Ayisyen pa ka atann, se paske nou grandi avèk yon reyalite pa janm gen ase pou tout moun. Men vre rezon ki fè ke. Ayisyen pa kapab ret tann tou pa l rive. Paske, mank de fòmasyon. Israel Pierre, Wi l antre nan kilti nou, se yon kilti li kiltirèl, se yon konpòteman kiltirèl. Ayisyen pa ka ret tann tou pa l rive. Paske, pa jan nou. Se malerezman yon reyalite ke n ap viv depi dè zane, depi de jenerasyon an jenerasyon. Pa janm gen ase pou tout moun. Donk, si w ap ret tann dans la discipline, dans l'ordre, ou p ap jwenn. Ou p ap jwenn. Mennen nou pral eseye a gade nan tout sans, tout, tout, tout sektè, tout aspè de vi kotidyèn nou, ou pral reyalize ke se sa l ye. Ann di ke ong a vini l ap bay manje. Ong a ka pwobableman genyen yon 3 mil kit nan men l. Men 3 mil kit ki genyen pou l bay manje nan yon zòn, jeneralman si y ap pase pa le gouvèneman an plas, yo di yo efektivman ke yo gen kit pou 3 mil moun. Men gouvènman li menm, pwobableman avèk tout rezon ke l ka gen dèyè tèt li, li ka politik, li ka sosyal, li ka pwobableman tou imanitè, bon, li gade si l ka fè 10.000 moun vini. Donk, ou mete 10.000 moun nan liy, pandan ke genyen kit pou 3.000 moun sèlman. Donk, di mwen, èske sou nan liy sa a, ou se 3 mil inyèm pèsòn nan, èske w ap pase? Èske w ap jwenn manje? Ou pa p jwenn manje. Donk, sa di, Ayisyen, nou abitye ak sa. Lè yo nou fè konvokasyon yo, yo nou di kon sa ke 5 mil moun n envite, jeneralman, nou pa genyen kapasite de sèvis pou menm mwatye ladan l. Donk, si moun nan rete kalmeman nan liy lan, li pa p jwenn. Donk, son bagay ki tèlman repete, ke depi ou wè Ayisyen ou konvoke l nan yon bagay, kote ke ou mande pou l rete nan liy, li pap ret nan liy paske l konnen ke li pap jwenn ladan l. Sa se nan aspè m ta kapab di èd imanitè eksetera. Mentnan si w al pran yon lòt ka, an nou di pa egzanp, yon bal ap fèt. Ki lè ou janm tande an Ayiti nou respekte kapasite yon nayt klèb genyen? Mèt klèb la di w bal sa li ka kenbe. espas la ka kenbe 2000 moun. Pwomotè a fè 3000 tikè. Donk, si 3000 tikè a vann, ou pral wè genyen 1000 moun k ap oblije rantre lakay yo paske yo pa genyen espas ankò pou yo pou yo rete anndan bal la. Donk, menm nan plezi ke moun nan vin pran, moun nan vin pran plezi e avèk yon djaz pou l chwazi distrè l, menm la ankò l oblije ap fè bourara pou l rantre Paske, si l ret nan liy lan jan ke l wè bagay lan ye a, sa ka rive lè l rive devan baryè lan, yo di l bon fè yon ti tann anndan foul, ann tann de twa moun soti pito. Donk sa vle di ke moun sa a ki peye kòb li an, li pa gen rezon pou l ret nan liy lan paske kapasite ke night club lan genyen an, Si l rete, li si bal sa pran, an di sa nan pale de si bal nan pran, l ap pèdi kòb lan, l ap pèdi anbyans lan. Donk sa vle di ke Ayisyen an sipoze toujou son moun k ap batay pou l pa san van paske pa janm gen ase pou tout moun. E sa n ap pale la son bagay ki rive nan plizyè aspè de lavi. nan plizyè aspè de lavi. Donk, li rantre nan kilti nou, li rantre nan sa ke nou jwenn kòm aprantisaj, m ta kapab di sosyal, kominotè, e ke si ou pa met tèt ou deyò, brother, ou pa ladan l. Fakilte, nan fakilte yo pa menm bagay la tou. Fakilte a, e, e, e, e, e, ofri ou yon kandidatè kòmsi. Vrè menm lè yo di yap pran 5 moun nan 5 moun nan gen 2 k pap pase vre ladanl donk pa janm gen ase pou moun pou kantite moun ke yo vle an so nou grandi avèk sa nou kiltivel lakay nou donk anvan menm ke nou rive pou nap di ke ayisyen an dezòd anvan menm ke nap rive poun di ayisyen an pa respekte lòd li pa respekte prensip men fòn gade kiltirèlman sa n ofril. Ki sa l aprann de kominote sa? Donk, Sajin, ki jan w ye? Oh, thank you, thank you for sharing, Sajin. Appreciate it. Donk, donk, an reyalite, men ki sa, mwen menm, m byen di l, Mwen trè ouvè aske gen entèvansyon, mwen trè ouvè aske genyen lòt pwen de vi menm si l ta trè diferan de sa mwen ap pataje aswè a, men mwen menm se lekti pa m de reyalite m te kapab di ayisyèn. An s ki a trè a poukisa nou toujou gen pou gaga. Se menm jan, menm lè w al labank pa egzanp. Labank, ou nan liy lan, efektivman, ou ka wè pandan w nan liy lan, epi gen yon moun ki soti de nil part, ki pa t menm nan liy lan, epi l nan ke parèt, epi ou wè kesye a rele l, li di l rantre, ba l pase. Donk, ki jan w vle pou ke. Lè ou leve nan yon anbyans konsa, bon gen de kote pwobableman ou pap ka revandike l menm jan, pa vre? Gen de kote an di labank ou ka petèt pa al anpil men ou pa ka al menm byen ke dèfwa m konn wè gen de moun ki just kite epi yo pale devan kesye a yo di you know what, obsève m. M pap menm tann ou ou rive sou mwen wap sèvim paske moun sa fèk parèt la so m paka konprann kijan l fè fèk parèt epi kounya se mwen k nan li nan depi konbyen tan kap kap tann la epi ou sèvil anvan so gen de fwa m asiste sa deja nan bank kote ke kesye an tèlman sezi ke jis pou l prezève djòb li prezève kalm anndan bank lan l oblije sèvi moun nan donk se kòmsi m ta di w moun sa w di l si w pat pran tan w la pou w te pase anvan tout moun sa yo ou te ka rive. w ap ret tann nan bank sa a jiskaske bank lan fèmen ou poko ka ale. Donk, se e sesi a tou lè nivo ke l te nan leta, ke l te nan prive, ke l te o nivo dè ONG, ou genyen ka sa kote ke moun yo pa janm, kantite moun ki konvoke a, e li trè enferyè pa rapò a kantite moun ki gen pou sèvi. Mezanmi, pwen de vi pa m nan aswè a, anvan menm ke nou rive nan faz pou nap repwoche Ayisyen an de konpòteman l, de li pa ka tann tou pa l rive, li toujou sou fè bourara, li toujou sou fè pou fè dezòd, li toujou vle pase avan, li toujou vle etc. An nou kestyone dabò ki sa ke n ofri yo kòm kilti.